Map di yon gwo bout toto bonjou avèk tout moun, kòman nou ye? Mezanmi, koze bagay Ayisyen a Repiblik Dominikèn nan li pran yon lòt nivo. Li pran yon lòt nivo, kote ke Ayisyen pa sispann sibi maltrèt e menm mouri anba men imigrasyon, ebyen kounya la Se sivil ki ap atake ayisyen. Gen yon video ki rejwenn mwen yè kote ke yon dam ansent chita sou yon chèz minote nan men kòm nan pye ap resevwa kout baton nan men yon sitwayen dominiken ki ap egzije pou mari dam nan kolabore nan fason pou l pote kòb ba li Pou liberasyon dam sa. M vle pale de yon ak de kidnapin ke sivil dominiken yo kounya ap oganize sou fam ayisyèn yo. Mezanmi bagay la pa piti. Pa bliye nou se yon pèp ki san abri. E nou gen yon leta ki zonbifye de jou an jou kap mennen nou a la deriv. M pale nou anpil pou Repiblik Dominikèn ke li pa yon opsyon. Paske pa bliye, yo ap viv ak yon rink anndan kè yo depi lè ke nou te fè 42 zan ap okipe yo. Yo di se 42 zan Esklavaj ke n te fè yo pase, paske se sa istwa yo a montre yo lekòl. Se youn nan rezon ki fè pèp dominiken an p ap janm zanmi ayisyen e p ap janm pa gen masak sou ayisyen. Pa bliye ke tou dènyeman la, te gen youn afwontman ki te fèt ant anplwayè chinwa, chinwa tou, ak imigrasyon kote ke yo te ale pou yo te antre nan youn nan magazen chinwa sa. E jij depè ki te akonpanye imigrasyon yo pat menm yon vrè jij depè paske ministè sante piblik di li pa rekonèt sitwayen sa. Alò, se pou moutre nou se tout sa ki pa bon yo, yo mete an fas nou. Epi lè wap gade, se ti pèp la, se sa ki pi ba yo kap soufri. Sak gen mwayen pou viv yo nan gouvènman yo ap viv byen. Wap gade jan imigrasyon ap maltrete ti malere kap chache lavi Repiblik Dominikèn. Epi mesye anbasadè yo ap vire ap boule machin yo jan yo vle yo alèz. Paske yo menm yo son lòt ayisyen. Men nou menm ki nan klas ba nou se ayisyen ki pa bon an. Se nou menm kap plis viktim. Sa fè map toujou di nou kelkeswa jan Ayiti te ka ye l se peyi nou, se lakay nou. Retounen lakay nou. Vin lakay nou. Paske mwen menm tou m te lotbo a. Mwen menm tou m te lotbo a. Men tan pou m mouri tankou yon lach nan lot peyi, m pito mouri debou lakay mwen ak fyète. Mwen m di nou sa, m fè silans. Non sèten de bagay pou m pa kontinye pale ankò pa rapò a menas ke m ap resevwa. Men jan de aksyon sa yo pa ka pa afekte m mwen menm kòm yon Ayisyen. Yo pa ka pa fè m mal. Paske se frè m, san m, zansèt mwen. Yon nasyon ki tèlman gen kouraj. Yon nasyon ki gen yon istwa. Premye pèp nwa libere. Pou se konsa lap pase. Epi n tande n gen dirijan. Alò mwen, kesyon ke map poze, jiskilè je nou ap kale pou nou mennen batay ki pou sove nasyon sa? Mwen m di nou sa fè manifestasyon fè ti pyem blanch lan m pa ladan l. Men depi gen yon bon revolisyon, mete non m. Paske m prè. Nou pa ka dakò e asepte jan bagay yo prale la. Si nou menm kounye a jenerasyon sa n ap viv konsa, imajine pitit nou e pitit pitit nou kòman yo pral vin la a? Kòman yo pral viv la a? Batay la dwe lanse. Revolisyon an dwe lanse. Nou pa ka tann ankò. Paske nan venteyinyèm syèk la, yon pèp pa gen dwa ap viv konsa. N ap wè nan lòt videyo.